Madam ka vin rann ou sèvis la pou ouvè krèk ou la epi pou wap plen kò a kado sou mwen evre baby al jwenn yon lòt moun ou mèt al jwenn yon lòt moun 2 jem pete manti depi nou konprann kwa zen an nap vin fè la reyini moun pou nou epi ah bagay sa fini nan tiktok mwen mèt pap kite moun pran woulit sou mwen manti wi bayo la 2 jem pete kem pran sant tou moudam la m pran sant kokom la manti cheri madam ka rann ou sèvis sa gòd marye nan bòl wap dim kisa m tou byen pèmèt ou sot anba rayè man chen sa. Abe nan batay moun yo vle sim paka gen moun ki reyaji m fini match la kanpe depim paka gen moun tou ki pou jwe anfas ou match la kanpe mwen k diw sa cheri match la kanpe paskem pap vin pran nan mannigèt sa nan tiktok la ankò bèl ak kòlin nou konn sa nou fè a byen vin chèchem pou nou jwe epi pou moun ka voye kado sou nou m pap dakò piyay sa. Wap fè Jamais. kopi a e mwen k te pwal fè zen. Nah m pap jwe ankò. E mwen k te pwal fè zen, e mwen k te pwal Mwen fè pap zen. jwe ankò. Ou pap jwe m an Paske silvouplè. moun sa w wè kap jwe pou w a e nan live mwen yo yo sòti al jwe pou ou. M pap jwe Fè ankò. zen pou mwen Moun oh. tiktok ipokrit twòp. Nap jwe nap jwe byen. Moun ou yo fè espre e bat yo vini bat mwen. Flo ak tank yo tank la ap fini. Moun gon. Te fè moun yo e nan live mwen yo te ye e nan live mwen yo te ye bann trèt nou trèt tròp map jwe ankò al chanje lòt moun ou jwe. Ap kase dezye makomè. Manti w fè cheri. Depim pa gen yon moun la ki pou kanpe pou ap jwe anfas moun sa yo k lòt bò a la, m pap jwe ankò. E moun k te fò pa gen moun, e moun k fò pa gen moun. Mwen gen moun, moun mwen yo travèse yal jwe pou. Manti, manti ou pa gen okenn moun ou la k vin travèse vin jwe pou mwen. Paola a san moun ou monte nan live la wi. Aksè moun moute m tou sik se kò e sik se moun gen la wi. Nan oh men kotem nan yo soti. Sa e moun pam yo ye. Sa menm. Nan moun pa w. Moun a moun tiktok yo. Yo te nan live la la yap pran zen an la. Depi pa gon moun ki pou vin kotem nan la pou vin jwe tou. Mwen pral fè zen pito. Mwen pral pran Didi la mwen fè zen. Mwen pap jwe ankò. Mwen mèt al jwe yon lòt moun. Sa vle di Kendjy yo pa ka bat ou? Si yo fon ti bat ou se yon pwoblèm? Moun ou yo sa la a? Sa son lòt zen. Evoye voye w. Kote voye voye m nan?

Se fi sa k ginyonnen live la la, pa pase nan live mwen. Nenpòt moderatè depi nou wè fi sa monte nan live la ankò bloke l. Pa pase nan live mwen. M pa zanmi w pa pase nan live mwen. Ou vin ginyonnen paj la la. Se ou menm. Michel cheri, bèl payizaj pou di bèl payizaj wi ah ah ah that's a life oh ah ah li bèl ah ah. Bon ti Joana cheri, epi sou cheri. M pap vin pase pou feblès devan okenn moun tiktok la nou fè konplo sa twòp depi m wè sa kap fèt map kanpe game nan map montre nou m kanpe l map montre nou m kanpe game nan nan men nou paske si nap jwe fòm gen moun kote nou pa gen moun yo kanpe ap gade yo fè espre yo pa jwe mwen espre yo fè yo pa jwe mwen si nou pap jwe m pap jwe se pou sa map jwe m pap jwe.

Mwen k di sa. Map baw di sa.
Paola. Yes. Map Epi bèl jou toujou tande pitit. Mwen menm ou mwen menm ou konn banm bwa kale? Eske mwen menm ou konn banm bwa kale nan tiktok? Mwen konn baw bwa kale. E sa koman Nan ki nan ki epòk?
Paske paske mwen konn baw bwa kale. Humm.

Sal tap pase cheri ou tap konn jòj kon sal tap pase. Gade Gade masisi ou konn jan wap.

Lig dè chanpyon, paske lè w gade yon relat istwa w ap wè ti blak sou teren an, w ap wè bòzò sou teren an pap gen panye pou mwen e diskalifikasyon dwat l ap ye pou mwen. Men e pa motive moun m gen la yo cheri nou prale, nou ka elimine Gade janm abiye byen fre bagay pou yon diva ta chita pou lap wonfle fanmi ou wè ayisyen ou wè kominote ayisyen yon kominote chawony wi si yo te yon diva ameriken la afè pou yon ti pitit mwen menm yon masisi ta popilè etazini e zafè kodola m pral bat tout jan fanm ou ti jan popilè Pou nan kominote amerikèn lan, on diva amerikèn ta chita la masisi ke li ye popilè. Pou masisi, pou on senp moun òdinè ta ap gen yon diva k chita sou yon ekran manti wi. Ta difisil wi. Pile kout kat la sou w makomè. Fè atansyon, bal vide bout kafe sou mwen an. Vide sou w makomè, vide sou w makomè, ou gen bòbòt, m gen bòbòt, vide sou w, 2 fanm k ap batay la, an ale, vide sou w, gade w met moun m ka met menm tou, an ale, vide, shhh, vide, vide, vide, vide, wi, e pou w sal nan ekran, e pou w sal nan ekran, vide, vide, wi, vide sou w e pou w fout sal nan ekran, wi, e pou w sal, an ale, gade li jòn!

Gid Makienn! Epa bon, se pou lonmen non nou wè, ou wè ou nan telefòn nan. Chèf Nunyès! Gadon m sezi. Lonmen non kiyès?
Love la! Thank you so much Suzy, ou wèl men Rano! Thank you. Bon Paola, gade, Paola kase 2 ze nan tèt ou epi met farin sou li.

Epa frè pran favè kwen paola wap jije paola mete grenn nan moudaw yo pral jije w kraze nan figou ou pral gon pou yon gran jijman li videl atè wi li videl atè wi vòlèz la li videl wi. Li vide la tè. Nou wè l, nou wè tout pèp la ou vide la tè. Ou bat mwen 4 fwa la, pa wè la pa vin plenyen la non. Ou bat mwen 4 fwa la. Tout moun, tout moun banm 3 pwen, tout moun banm 3 pwen. Guys pa voye ti flè, tapote live la sèlman nap wè jan lap monte. Mete farin nan, mete farin nan, blanchi kò w. Map fè w kite jijman. Fò w kite. Ou pa tap di, ou pa tap di wap banm 10 a 0 m pap pran w. A la pa wè la bat kò l mezanmi. Kiyès ki te pa wè w la kounya pou pa wè la. Pou m.

Kontinye jwe love la thank you love la pitit mwen oh love la cheri love la man amour love la mwen poko nan team pitit mwen ekrim meto nan team mwen ekrim meto nan team abey ekrim ekrim love meto nan team abey tout moun ki vle antre nan team abey machann tout moun kap vann tout moun kap vann ki vle jwe ki vle ede moun pou biznis yo avanse map meto nan team Reginaldo 12 moun 12 flè pase farinè nan figim tou.
Wi asabdou pa wè la. Pa fè djòl mwen long. Tande. Bon mwen ou te ban mwen nan figi ou pa vle pasel nan figi ou menm. N ale bebe. Tout moun pral jwe ansanm. Tout moun pral jwe ansanm. Guys boss yo pral reyaji. Men match la men game nan Paola. Nou manke 2 flè guys. N ale. Nou manke 2 flè. Mèsi. Paola men game nan.

Guys ann ale sinou guys nèb snèb ok cheri doudou ok guys ann ale li gen bonm pinisyon bonm pinisyon bonm pinisyon chef Nunez mèsi cheri doudou mèsi mon amour mèsi cheri ou menm ki bezwen vwayaje Mexique a Nicaragua ou bezwen ale Nicaragua pou rive Mexique timoun li pa lòt ke Bojji travel relel nan nimewo sa 809 84 0 8 Paola Ou woule gen nan ou ou ou ou ou wè ou kòmanse imilye me yo moun ou yo wi wap bat ma 34 ka wap bat ma 35 ka oh thank you so much mezanmi thank you wap bat ma 35 ka wap bat ma 40 ka fò la nati va ou la gentan bat mwen 4 fwa fò la nati ta jwenn ou moun oh Ah, maken se fèm bon si pwis pwofesè, bon thank you minis. chef Ninie Ou thank you janti abòne jan wè abòne moun yo ap jan thank you Mirano San